Yon lòt fwa bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Nou beni le nom de Dieu dèske maten an l pèmèt nou kapab reyini e li ban nou opòtinite pou nou menm antan ke sèvitè li nou pale nan non li, nou di ke non l kapab beni pou sa. Maten an. Se yon gwo privilèj li ye, jan nou di li, pou nou kapab pran pawòl nan non Bondye ki gen tout pouvwa a. Gen lontan m ap eseye panse kòman m pral preche sou gwoup la, m potko jwenn trik la. Se sa k fè m toujou voye yon seri de ti mesaj kout Men jodi a Letènèl ban nou mwayen pou nou kapab pale pli long avèk pèp li a. Maten an nou prale pale de de kòmandman nan Bib la ke Jezi Kris li menm, Li di ke nou dwe obeyi avèk yo. Yo anpil, kòmandman Bondye yo anpil, men maten an nou chwazi de pou nou kapab pale avèk, pou nou kapab pale avèk ou de yo menm maten an. Avan nou avanse pi lwen, annou bese tèt nou pou nou di Bondye mèsi ankò pou opòtinite sa a e mande li asistans li pami nou. Bondye Papa nou ki anwo nan syèl yo, nanm nou beni ou e egzalte ou dèske ou fè chwa de nou nan moman sa a pou nou kapab adrese nou a pèp ou a nan legliz primitiv Gòlgota. Nou mande ou Senyè nan minit sa a wa pran posesyon de nou menm, wa brile lèv nou avèk dife anwo lakay ou e konsa tout sa nan va kapab di kapab soti de ou menm e legliz ou va edifye a sali nan non Jezi Kris Pitit ou nou priye ou avèk padon peche nou. Amèn. Wè, nou di nou pral pale de de kòmandman ke nou dwe obeyi. Jan nou tout konnen li, Labib se yon liv ki gran anpil e l gen anpil prensip, anpil kòmandman ke nou menm kretyen nou dwe soumèt nou a yo menm. Genyen ki pa daktyalite ankò. Tou depan de dispansasyon an. Men gen lòt ki valab toujou e k ap valab jiskaske nou rankontre a Jezi Kris. Men nan mitan tout kòmandman sa yo, Labib sanble ensiste sou de prensip ke mwen menm avèk ou antanke kretyen, nou dwe atache nou a yo menm pandan vi de chak jou nou. Nou sonje Jezi Kris, yo montre nou nan liv Matye, yon pati ke nou tout kretyen nou konnen, pandan ke farizyen yo tap chèche pou yo pyeje Jezi Kris yon lòt fwa ankò, paske se sa yo te fè anpil gwo doktè de la lwa yo, Yo toujou ap chèche yon jan pou yo kwense Jezi Kris, pou yo montre l ke se yo k konnen l pa konnen, se yo k gen pouvwa li pa gen pouvwa. Ebyen yo te apwoche yo de li menm avèk yon kesyon. Yo di, yo te mande Jezi Kris konsa, Ki pi gran kòmandman ki genyen nan Lalwa a? E Jezi te ouvri bouch li, li reponn yo sa nou jwenn nan Matye 22, Vèsè 38, 39, Li di yo, Wa va renmen Senyè Bondye w la ak tout kè w, ak tout nanm ou e ak tout panse w, e wa va renmen pwochen w yo menm jan w renmen tèt ou. E li te kontinye pou l di, De kòmandman sa yo depann tout lwa a e tout pwofèt yo. Waw bon di dominiken waw disip yo etone eee farizyen yo etone se tankou jezi ta etabli sa nou rele yon lòd yon yerachi nan kòmandman yo paske janl fè la a se tankou li montre w ke de kòmandman sa yo se yo ki pilye levanjil la. E si nou gade nan tout Nouvo Testaman an, yo pa janm sispann reprann de kòmandman sa yo. Lapot Pòl, pa egzanp, li pale de yo anpil. Li pale de lanmou de Dye, li pale de lanmou nou pou pwochen nou. E menm Jak, si nou li nan Jak 2 vèsè 8, mwen kwè, li pale de sa tou. Kòman n kapab konprann de gwo kòmandman sa yo? Lanmou nou menm pou Bondye, renmen Bondye, sandout se li k pi enpòtan nan kòmandman yo, paske nou tout nou renmen Bondye, nou di nou renmen Bondye. Menmsi li parèt sou fòm yon lòd, M vle nou konnen nan legliz primitiv maten an ou ka fè tout sa w vle men w pa ka fòse yon moun renmen w ebyen se sak fè lanmou mwen menm avè w pou Bondye se yon bagay ki dwe devlope se yon bagay ki dwe pataje de fason natirèl byen ke renmen Bondye Se yon kòmandman, Letènèl pap janm fòse nou renmen li. Li pap janm fòse nou temwanye lanmou nou pou li. Wi, se mwen menm avè w ki pou fè lanmou sa a grandi. Se mwen menm avè w k pou devlope lanmou sa a nan kè nou, nan lavi nou. Letènèl pa pral batay avè w pou w renmen li. Kisa sa di ou menm maten an, frè m ak sè m, zanmi m nan legliz Primitive Golgotha? Kisa sa di ou? Kòman ou wè lanmou ou pou Bondye? Hein? Nou kapab di nou renmen Bondye. Nou kapab konnen ke nou renmen Bondye. Men lanmou, ki sa lanmou ye reyèlman? Gen yon bagay ke m sur ou menm avè m nou konnen e nou dakò sou li. Si w renmen, ke se madanm ou, ke se pitit ou, ke se Bondye nan syèl la, Si w renmen lanmou sa a ke w santi a, se yon lanmou ki dwe san enterè. Antanke kretyen, nou dwe renmen Bondye san konpwomi. Antanke kretyen, nou dwe renmen Bondye avèk yon kè ki pa gen okenn enterè ladan l. Antanke kretyen. Nou aple pou nou renmen Bondye pou sa l ye e non pou sa ke l kapab bay mwen menm avè w. Ou ta renmen konnen si w renmen Bondye vrèman? Gen kèk kesyon w ka poze tèt ou e w ap fini jwenn yon repons a kesyon èske w renmen Bondye vrèman? Poze tèt ou kesyon maten an zanmi m, frè m. Èske Jezi Kris se li menm ki pran premye plas nan lavi ou? Lè w leve avèk lè w pral kouche, èske Jezi Kris nan lespri ou? Èske w renmen pase tan nan adorasyon pou w kapab kontanple grandè Bondye vrèman? Gen kesyon w ka poze tèt ou. Poze tèt ou kesyon, èske Jezi Kris se moun ke w bay priyorite nan lavi ou? Gen kesyon w ka poze tèt ou. Poze tèt ou kesyon konbyen tan ke w pase nan entimite avèk Bondye? Konbyen tan w pase nan lapriyè? Konbyen tan w pase nan meditasyon? Konbyen tan w pase nan lalouwanj? Konbyen tan w pase nan adorasyon? Poze tèt ou kesyon sa yo. Hein? Poze tèt ou kesyon si Jezi pat gen lavi etènèl pou l t ofri w, èske w tap renmen l? Poze tèt ou kesyon sa yo zanmi m. Poze tèt ou kesyon si Bondye ta deside finalman elimine lanfè ou konn pa gen lanfè ankò eske ou pa tap di ki mele ou a fè syèl sa? Ki mele ou a Bondye? Poze tèt ou kesyon sa yo. Poze tèt ou kesyon maten an pou w konnen eske ou renmen Bondye vrèman. Chèche konnen, apre syèl la, ki sa k enterese w ankò nan afè Bondye sa a. Poze tèt ou kesyon, Èske se benediksyon Letènèl yo ki enpòtan pou ou maten an? Ou di mwens, èske se lanmou vrèman ke w santi pou Letènèl? Poze tèt ou kesyon maten an, Ki dènye fwa ou te temwanye? Sa Bondye fè pou ou. Konbyen fwa ou leve men w anlè pou di mèsi senyè. Konbyen fwa ou leve men w anlè pou di Bondye se ou k Bondye. Poze tèt ou kesyon sa yo. Ou kapab konnen si w te renmen, si w renmen Bondye vrèman. Dezyèm pati vèsè a, li di renmen pwochen ou menm jan ou renmen tèt ou. Wouyy! Men pwoblèm nan. Ebyen kite m di w zanmi m, kite m di w frè m, sè m nan legliz primitiv Gòlgota, lè w di se kretyen w ye, premye bagay ki vini nan lespri moun yo, se lacharite. Lè w di yon moun ou se kretyen, li wè nan ou menm lacharite. Sonje pa t gen rapò ant Juif avèk Samariten. Men pou yo aksepte sa Samariten an te fè sou wout la, yo met yon bon devan l, yo rele l bon Samariten kounye a. Sa vle di gen bon kanmenm wi. Pou yo ka aksepte Samariten an, yo met yon bon devan l. Se yon bon samariten ki te fè sa, paske samariten pa konn fè. Ebyen, se paske kretyen yo wè nan li menm charite. Si ta gen yon doktrin, si ta gen yon relijyon pou moun ta batay pou li, ta defann, se lacharite li ta dwe ye. Paske se sèl lacharite. Ki fè w santi vrèman nesesite pou w renmen pwochen w? Jezi mouri pou mwen menm avè w paske l te renmen nou. Men avan sa, se li menm, avan l mouri wi, li di nou konsa, renmen moun kap fè nou mal yo e beni sa kap modi nou yo hein se gwo rekòmandasyon sa ye wi Jezi di nou si yon moun ba w yon kalòt sou bò goch la vire bò dwat la ba li nou li sa nan Matye m kwè malgre l di nou tout bagay sa yo. E nou pa prè pou n fè yo mezanmi. M konnen anpil nan nou pa prè pou n fè yo. N ap mande, Frè Gary k ap pale anpil la, ou kwè l prè pou l fè bagay sa yo? Hum! Li pa kontante l de sa non mezanmi. Li bay yon pi bèl ak, yon pi bèl manifestasyon toujou. Li mouri pou mwen menm avè w sou yon kwa. Li pa fè l pou tèt li non. Jezi pat mouri pou l bay tèt li lavi non li fè l pou mwen menm avè w gen sakrifis wi nan lanmou mezanmi lè w di w renmen fòk ou prè pou fè sakrifis ke se pou madanm ou ke se pou pitit ou ke se pou mari w Ke se pou pwochen ou! Lè w di w renmen, ou dwe prè pou fè sakrifis. M konnen anpil nan nou ap ri la a. Paske bagay sakrifis sa l pa dous. Pou w renmen frè w la de yon lanmou ki vrè, Labib di, fòk ou prè pou fè sakrifis. E se pa nenpòt ki sakrifis non l mande a. Ouvè bib nou an nou li Jan 13, Jan 15 vèsè 13 silvouplè. Nan Jan 15 vèsè 13, bib la di pa gen pi gwo lanmou ke lè w bay lavi w pou zanmi w. Humm! A frè Gary, frè Gary pa bon la menm menm menm menm menm. Sa frè Gary ap di m la al ban m plis refleksyon ke m ta dakò avè li. Men se pa frè Gary k dil, e sak fèm ou mande w pou w ouvè bib la pou w li Jan 15 vèsè 13. Mezanmi antanke kretyen nou aple pou nou renmen pwochen nou yo san limit. Nou aprann pou nou padone pwochen nou yo kèlkeswa sa yo fè nou. E levanjil la al pi lwen. Levanjil la mande w Pou menm sibi, pou menm aksepte imilyasyon l yo, pou w aksepte kritik pwochen w yo. Se sa k fè mwen menm frè Gary, tankou m t ap di yon zanmi m yè, yon sè, m di l konsa, Dezòmè, moun mèt kritike frè Gary jan yo vle, m pa bay pèsonn règle anyen mwen ankò. Si m pa t ap okipe kritik nan 4 dènye ane nan legliz Primitif Gòlgota, nou t ap pi lwen ke kote n ye jounen jodi a. Moun mèt kritike m nèt ale, m pa gen pèsonn moun m ap bay règle anyen pou mwen ankò, depi m konnen sa m ap fè al dwat devan Letènèl. Wi, lè w renmen pwochen w, fòk ou pa pè kritik. Fòk ou pa pè fawouch. E fòk ou pa pè menm lè yap joure w. Pandan map di w ou pa pè tout bagay sa yo, m pral ba w bout di a. Sa yo poko janm anyen. Bout di a, se beni yo an retou. Nou di bout di a se, beni yo an retou. Sa difisil, pa vre? M konnen sa. Men, kite m di w, li pa enposib. Li pa enposib lè w kite Bondye Bondye nan lavi w. Lanmou, li pa yon bagay ke lòm kapab manifeste de fason natirèl, paske mwen menm avè w, nou pa genyen l nan san nou. Lanmou pa fwi de lachè, li se fwi de lespri. David di nou fèt nan peche, nou grandi nan inikite. Ou pa ka gen lanmou. Men sepandan, depi ou chwazi redui tèt ou, diminye pèsonalite pa w pou kite Kris grandi nan ou menm, w ap kapab. Nou jwenn sa nan Galat. Hein Depi ou kite Christ viv nan ou menm ou kite Bondye Bondye nan ou menm tout bagay vin posib lanmou ki ekri lanmou ke nou jwenn nan liv korentyen an li pa fèt konsa li fèt lè ou kite Bondye Bondye nan lavi ou. Lè w tande yo di w lanmou pasyan, si Bondye pa nan lavi w, ou p ap konprann lanmou pasyan. Lè w tande yo di w lanmou se bagay ki bon an, si Bondye pa nan lavi w, ou p ap konprann li. Lè w tande yo di w lanmou pa, kòman rele bagay sa, li pa anvye, si Bondye pa nan lavi w, ou p ap konprann li. Lè w tande yo di w lanmou pa vante tèt li, si Bondye pa nan lavi w, ou p ap konprann li. Li di w lanmou pa gen ògèy, si Bondye pa nan lavi w, ou p ap konprann li. Gen moun ki konprann se pale fò k ògèy, non, ògèy la se yon don li ye. Lanmou pa gen anyen de malonèt ladan l. Lanmou pa chèche enterè pa l. Men pou w wè bagay sa yo, se Jezi k pou nan lavi w pou w konprann yo. Wi, lanmou pa rejwi enjistis. Lè w wè pye lòt la kase, kè w pa kontan lè w gen lanmou nan kè w. Men sepandan, lè w jwenn yon bèl nouvèl, lè w tande yon bagay ki byen, kè w kontan, w di, Beniswa Letènèl! Si w pa gen lanmou Legliz Primitif Gòlgota, Legliz, si w pa gen lanmou, ou pap ka padone tou. Si w pa gen lanmou, ou pap ka kwè nan tout bagay. Mwen menm, tout sa yo di m, mwen kwè. jiskaske moun nan pwouve lekontrè. Tout sa ou di m mwen kwè. Men si w di m yon bagay tou k pa fè sans, m ap di w sa pa fè sans frè Jak, sa pa fè sans sè Jàn, an nou fè l konsa pito. Lanmou kwè nan tout bagay. Lanmou sipòte tout bagay. Donk. Chak fwa ou poze tèt ou kesyon èske ou obeyi a kòmandman sa a, ki se renmen pwochen ou menm jan w renmen tèt ou, al gad vèsè sa a. Al gad vèsè sa a! M raple gen yon pastè ki t ap preche, misye di, tout kote ki di lanmou yo, Retire lanmou mete non ou. Di Gary eske w pasyan? Gary eske w gen bonte? Gary eske w pa anvi afè moun? Gary eske w konn padone? Son bèl egzèsis wi mezanmi. Li kapab ede nou. Ebyen lè m rete map gade Repons sa a Jezi Kris bay doktè lalwa yo, yo gen yon pwen komen ant yo menm. Li di, Wa va renmen Bondye ak tout kè w, tout fòs ou, tout nanm ou, tout panse w, e wa va renmen ankò pwochen w yo menm jan avèk ou menm. Li gen yon pwen komen ki se kisa? Ki se lanmou. Lanmou ki vrè a wi. Lanmou ki sensè la, lanmou ki pwofon an. Lanmou ki pa gen okenn enterè ladann nan. Labib di nou, e mwen renmen repete sa legliz la, Dieu est amour. E li rele mwen menm avè w jounen jodi a pou nou fè menm jan an. Pou nou debarase nou de tout hèn, de tout bagay ki pa bon. De tout rankin e pou nou pa kontante nou sèlman de pataje lanmou men pou nou chèche vini lanmou menm. Se sa k fè m te renmen lè predikatè a di. Retire tout kote k di lanmou yo, mete non w. Pou w wè si w pasyan. Pou w wè si w bon. Pou w wè si w pa gen ògèy. An nou wè si nou avini lanmou. Pou yo rele nou frè lanmou. Wi, nou te kreye par amour. Bondye kreye nou pa amour e nou sove tou pa amour amen nou sove pa amour Bondye te kreye nou pou nou renmen youn lòt e an menm tan tou menm jan w renmen Pou yo renmen w tou. Se sa l kreye nou pou n renmen youn lòt. Se sa k rezime levanjil la wi mezanmi. Doktè de lalwa yo mande l ki kòmandman k pi enpòtan nan Bib la. Hum! Li di yo, w ava renmen pwochen w. W ava renmen m. E nou li nan 1 Korentyen 13, vèsè 13, Kounye a rete twa bagay sa yo, lafwa, lesperans, e lanmou. Men sa k pi gran nan yo twa a, li se lanmou. Hum! Twa bagay sa yo rete, men sa k pi gran nan yo twa a, li se lanmou. M toujou renmen di nou sa Bondye renmen nou Bondye renmen nou Di moun ki bò kote w la m renmen w Di moun ki bò kote w la m renmen w Di moun ki bò kote w la ankò m renmen w An nou devlope lanmou lakay nou Depi n gen lanmou N ap viv pou Bondye e n ap fè sa Bondye mande. Paske Dye est amour. Yo pa janm di frè Gary est amour. Yo pa janm di sè Josette est amour. Men yo di Dye est amour. Lè w devlope lanmou, w ap viv vi Kris la. Kris ap viv nan ou menm paske lanmou ap demere nan ou menm. Toutotan Kris pa nan ou menm, yo pou wè w ka rele w lanmou. Nan moman sa ke nap viv la tout sonje frè ak sè nou nan legliz la nou tout sonje youn lòt men eske lè nou te legliz la nou te gen opòtinite sa pou nou te manifeste lanmou nou youn pou lòt nou te konn fèl. Lè nou chita ansanm nap manje eske lanmou te nan mitan nou? Moun ap kominye, moun ap manje ansanm wi. Epi se lè sa gen move rega, gen move pawòl. Legliz primitiv se legliz ki gen lanmou. Si Bondye pèmèt nou reyini ankò, tout tan m ap di l, paske mond lan ap chanje, n pa konn sa k ap fèt, kisa k p ap fèt, m ta swete wè lanmou nan legliz Primitif Gòlgota. E pou lanmou sa a retounen nan legliz sa, se pandan nou kote nou ye la a pou nou kòmanse kiltive lanmou. Si w pa t genyen, chèche mete lanmou nan lavi w. Paske Dieu est amour. Si w pat gen lanmou, mete lanmou nan lavi w. Chèche rekonsilye. Ou pa konn sa kap rive demen si Dieu veut. Kilè w ap gen tan pou fè lapè avèk moun? Fè kout fil, met kat sou telefòn ou. Si w gen yon moun ki Chili, Brezil, Ayiti, ou konnen w te gen yon pwoblèm avè l, rele l fè lapè avè l. Di l, Jodi a m chanje, m vle rele frè lanmou, m vle rele sè lanmou, m vle rekonsilye ak tout moun ke m gen pwoblèm. Di Bondye mèsi paske l ba w opòtinite sa a pou w vivan jounen jodi a, pou w aprann viv lanmou ke Kris mande pou w genyen an, pou w aprann renmen Bondye jan l mande w pou w renmen l lan e renmen pwochen w jan l mande w pou w renmen l lan. Dieu est amour Si Bondye ap viv nan ou menm fòk yo wè lanmou nan ou menm Nou swete ke a pati de jodi a nou chak ki jwenn opòtinite pou tande mesaj sa ke se zanmi legliz la ke se manb legliz la nou pran desizyon pou nou viv nan lanmou Kris sa mande pou nou viv la Ke Letènèl kontinye beni nou.